Sa ap koute trè chè avèk senatè la. Sa e sou lòt eskandal ankò. E m swete ke jounalis yo fè ankèt pou yo pwouve sa, e lè sa pou Fethière, tout Fethière kòm senatè, li pran responsabilite l paske li pa gen dwa janm tire sou yon sitwayen paske leta ba l sekirite pou sekirize l. Mwen menm m wè m pa gen zam.

prezan maten an paske nou te ekri prezidan sena a yon lèt gwoup opozisyon enstitisyonèl anndan parleman an nan lèt sa a nou te mande l pou sena a chita pou l poze pwoblèm ki fè ke gen de skandal non sena a ap trennen ladan l. Nou te mande l pou n chita pou n gade kilè Sena a ap voye dosye Petro Caribe a ale nan lajistis, paske dosye sa a la twò lontan. Majorite a te pran desizyon voye dosye a antere nan Kou dèkont, yo panse pa t ap janm gen yon rapò. Rapò a fèt, biwo Sena a kenbe rapò sa a jiskaprezan. Nou te mande pou dosye Dermalog la, pou gen klarifikasyon k fèt sou li, pou gen de desizyon k fèt sou li. Nou te di fòk. tout pwoblèm administratif Sena a poze, e lè pwoblèm sa yo fin poze, nou degaje antre nou yon solisyon a pwoblèm sa yo, lè sa a, e lè sa a sèlman, nan anvizaje fè seyans sou nenpòt ki lòt sijè. Si gon sal ki badijonnen, m pap janm chita non sal badijonnen. Sa va de swa. Sa va de swa. Dayè, Prezidan Cantave depi maten, li mennen yon pakèt polisye Li te sizè di maten, te gentan gen twa bakòp ki antre. A sizè edmi gen yon katriyèm bakòp ki antre. Li vyole espas sakre Sena a. Konstitisyon peyi a anonse li pa gen dwa sa. Anons li an pa gen valè konstitisyonèl. Jodi a nou menm pèp Jeremi, nou pran desten an men, nou di se ras leta vòlè pa konn dirije peyi. Vòlè pa konn gen plas li nan palè nasyonal. Dèske la kou siperyè dè kont di Jovenel son vòlè, ebyen nou menm nou pran desten nan men jodia menm. Si Jovenel pa demisyone poul pran chemen penitansye nasyonal, ebyen nap fè sa poun fè a antanke desandan Desalin. Eske nou kapab di nou kounya la eske nap rantre nan santre vil oubyen kisa nap fè la? Nou aprann palè nasyonal pèp la tou prel. Nou aprann kay kantab lan Gonayiv pèp la prel nou menm tout palmantè tout senatè tout depite k vòlè lan vil la nou menm tou lap rive sou yo la lap antre nan sant vil la. Mèsi anpil, sa se Maten Deba e nou fè w konnen ke n ap swiv ou sou tout pakou an pandan jounen an zanmi m. Jovyo mèt fè n konfyans, Jovenel pap ka ret nan peyi a, nou menm moun Jeremi n ap pran responsablite. Mèsi anpil, kenbe la zanmi m. Alo Louko Desir, sa se an dirèk. Jan nou di w lan, nou lan manifestasyon la e nou wè gen anpil jèn ki kagoule, nou gen anpil jèn, nou gen lòt zanmi e Petrochat Challenger misye gen yon ti pawòl li ta petèt vle di nou. Louko, mèt pale a misye, m pa konn si ou gen kèk kesyon pou misye. Ki rezon ki fè ke yo nan, yo sou beton maten an? Ki rezon? E alò, bonswa Louko e n ap salye tout oditè e radyo, e radyo Eclair. Donk jodi a nou nan lari a, mwen menm Son Petro Challenger vin solidarize a mouvman e kap fèt nan lari a, paske nou konnen jodi a nou gen yon prezidan e ki pa gen lejitimite ki kote ke lakou dè kont endekse l nan rapò petro karibe a, kote ke gen 4 pwen 2 milya de dola ki gaspiye nan peyi, donk nou kwè ke jodi a Jovenel Moïse pa gen lejitimite pou ke lap dirije peyi a, e nou tande tou li gen pou lal nan Loni, e kisa l pwal di nan Loni lè nou konnen yon prezidan ke li gen direktè depatman. Direktè ministè enteryè ki patisipe nan masak Lasalin, nou gen delege lwès ki patisipe nan masak Lasalin, nou gen kesyon dèmalòg la, plis ke 27 milyon dola kontra ki siyen ak fim dèmalòg la, nou konnen ke lakou dèkont bay 2 avi, 2 avi defavorab. Lè nou gade tout koze sa nan peyi a nou di ke Jovenel Moïse pa gen lejitimite pou ke li dirije peyi a. Sa se premye bagay la. Dezyèm bagay la, se ke. Nou mande pou sistèm nan chanje, paske jodi a sistèm ki gen la a, se yon sistèm kote gen yon ti gwoup moun ki kenbe tout richès peyi a nan men yo, epi 90 pousan moun yo ap vejete dan la mizè. Nou di fòk sistèm nan chanje. Twazyèm bagay, nou pa bay okenn palmantè grandans negosye lan non nou, paske nou kwè jodi a fòk pèp la li menm li akare pou akapare pouvwa paske se nou k pouvwa a, se sa demokrasi an ye, se pouvwa se pou pèp la, se pou pèp la k bay pouvwa. Donk nou menm nou deside akapare pouvwa a, menm jan sa fèt onivo di paleman, dè sitwayen angaje, dè sitwayen pezib ap akapare paleman ki se espas yo, yo di ke jodi a fòk sistèm nan chanje, fòk chodyè a bouyi nan tou de bò. Nou konnen di yo se konsa sitiyasyon an ye nan vil Jeremi. Men eske, eske, eske ou remake prezans lapolis kanmenm? Non, pou kounya la nou pa remake prezans lapolis. Trè byen. Anben ok anben rete sou plas Amaline donk jiska prezan donk tout ba pase byen men manifestasyon donk nan lari nan jeremi anpil moun pa wè wi anpil anpil anpil moun louco anpil anpil anpil anpil moun dakò mèsi anpil kenbe la kenbe la alright sa se sa se jeremi bon finalman donk manifestasyon pran lari donk nan nan nan nan jeremi jeremi lage an nou eseye ankò avèk bon m paka jwenn Nitson paske fò si nou paka jwenn Nitson fòk nou. Nan nal eseye donk sa se sur e fòn konnen sa kap pase Gonayiv. Gonayiv FM ou gen telefòn Gonayiv FM ou chaje ak jounalis Gonayiv. Nal eseye donk avèk Gonayiv kisa ki rive donk nou nan Gonayiv men nouvèl kap rive yo la sou Gonayiv e Jolly Vens e konfrè nou donk de Radio Caraïbe e map eseye rele Edson Baka vini kòman sa kap pase Gonayiv. Donk nou salye Louko, nou salye tout moun kap swiv Radyo Eklè nan lè sa. Donk Gonayiv nan moun ap pale la sou gwo tansyon. Donk depi maten an te gen yon sispens, sispens nan sans simblik puiske te gen manifestasyon ki te anonse nan vil la. Donk gen anpil paran ki pat pran chans ditou voye timoun yo lekòl. Konsa gen anpil paran ki te deja voye timoun yo ki te kouri al pran yo. Gen anpil lekòl tou ki ranvwaye timoun yo tou. E sèt ensi ke enfòmasyon rive jwenn mwen donk de rimè. ki ta fè kwè ke yo ta pral atake rezidans prive prezidan sena repiblik la, mwen pale de senatè Carmur Alcantave, donk ki li menm abite nan zòn wout ODPJ pou moun ki konnen Gonayiv plizoumwen, donk sèten si ke mwen menm mwen te deja rapidman rennen sou lè lye, e se la a nou ta pral konstate. rezidans, donk domisil senatè a, donk te sou wout siveyans polisyè. Nou te konstate gen plizyè ajan de Lidmo, gen lòt inite tou nan lapolis la ki te ap sekirize donk domisil senatè a. Nou te konstate gen anpil patizan e senpatizan e pwòch senatè Kano a Kantav ki yo menm te nan paraj la. Donk lè nou te ale ankò yon fwa donk sou wout nasyonal nimewo 1 an, nou santi gen ti tansyon, gen kawotchou ki t ap boule, moun ap prese rantre lakay yo, men vrèman n pa t wè ankenn foul. ki tap pran direksyon kay senatè w la donk men vreman te gen enfòmasyon an.
Se la biwo se la biwo li ye tou Jolimens?
Wi se la se la biwo li ye se la li toujou resevwa tout moun li bay randevou se lakay li donk li te toujou di se lakay li gen pou l resevwa moun an atandan donk leta konstwi donk pwiske yo te gen yon biwo ki an kou de konstriksyon nan sou zòn mòn blan donk pou 3 senatè yo gen yon biwo ki leta menm tap konstwi nan zòn sa pou 3 senatè depateman an donk an atandan donk konstriksyon sa te fin acheve donk. Senatè lan se la li te toujou resevwa tout moun, tout doleyans tout moun ki yo menm gen pou fè rankont avè l. E nan moman n ap pale a la Louko Desir, donk domisil Senatè Camero a Cantave ki sitye sou wout odpj a sou wout siveyans polisyè. Dakò, trè byen.
Ok, mentnan an tèm daktivite eske aktivite yo paralize nan Gonayiv tou? Gen lekòl, bank ouvri, kòman sa ye? Non, pratikman aktivite yo paralize, donk sof ke sikilasyon inikman kap fèt o ralanti, men kanta lekòl, donk pa vreman gen lekòl, lekòl a bòykote ankò yon fwa jodi a, donk komès la, sektè prive a, donk pifò biznis ke nou konstate notamman sou wout nasyonal nimewo 1 an, yo menm yo fèmen pòt yo, tout gran biznis yo, bank komèsyal yo fèmen pòt yo, nou te sèlman wè kèlke chofè taksi, motosiklèt kap fè va e vyen, e se yo menm ki t ap itilize kawotchou, itilize tout sa yo jwenn sou pasaj yo pou yo obstwiye sikilasyon an, paralize sikilasyon an. Donk, nan zòn Dekawo, nou te konstate kawotchou t ap boule. Donk, nan zòn Avni Data, anpil fatra, anpil wòch sou wout la. Donk, nan moman n ap pale a la, gon tansyon nan vil la, moun ap prese antre lakay yo, gon sispens. Donk, nou pa konn sa k ka rive dan lèzè ki swiv. Jolivens, èske Prezidan Kantav gen yon famasi Gonayiv?
Non, non. Donk, dan le tan li te gen yon klinik, petèt ki te gen yon famasi, men pou le prezan moman, donk nou pa konnen vrèman kote li sitye, men kote li te gen klinik li an, donk nan ti pale li te gen avèk kèlke konfrè jounalis, sa date vrèman kèlke tan, donk li te anonse li ta pral relouvri klinik lan. Donk nou konstate kote klinik lan te ye a, nou wè pòt la ouvri men pa gen ankenn ansèn ki di vrèman gen yon klinik la. e pa gen atak ki fèt sou li, donk mwen m pa konnen tou men m pa t konstate l men sof ke donk enfòmasyon, rumeur yo se te atak e posib sou rezidans prive li, donk nou te rann nou sur les lieux, nou te konstate ak 2 zye nou e ke gen plizyè ajan de Lutmo ki yo menm ap sekirize domisil senatè Camille a Cantave la e nou te konstate gen anpil lòt moun senpatizan e patizan senatè lan ki nan paraj la, ki nan perimèt la e egalman Louko Desir. Dyelivens Gazolin Gonayiv.